Anpil moun t ap tann ak enpasyans reyaksyon Leta ayisyen, espesyalman lajistis ak lapolis, pa rapò ak sa ki ta pase nan katye Lasalin nan dat 13 novanm 2018 la. Pou kategori moun sa yo, silans otorite yo te parèt sispèk anpil nan kad dosye sila. Anviwon 6 mwa aprè evènman an kote plis pase yon senkantèn kretyen vivan ta pati pou peyi san chapo, yon kantite lòt disparèt, sila ou ki blese ak bal san konte kay ki boule ak. fanm yo vyole, lapolis nan peyi Dayiti sanble vle reveye l tout bon vre epi bay yon repons ak otè zak sa yo. Aprè plizyè mwa ankèt, Biwo Zafè Kriminèl nan dcpj finalman pwodui rapò li epi achemine l bay Pakè Pòtoprens. Selon enfòmasyon yo, depi nan kòmansman mwa desanm 2018 la, lapolis te montre li detèmine pou chache konnen ki sa k te pase reyèlman nan zòn Lasalin, kiyès ki ta dèyè zak. kriminèl sa yo. Konsa, nan kad yon operasyon ki mennen nan dat 2 desanm 2018, fòs lòd yo rive entèpele plis pase 80 moun, pami yo 3 prezime chèf gang, epi sezi yon kantite zam ak minisyon, fizi daso, kalachnikòv, mitrayèt, 9 milimèt, chajè, jilè taktik, radyokominikasyon, pou n site sa yo sèlman. Li enpòtan pou n souliye, lapolis jwenn nan men youn nan prezime bandi sa yo, yon gwo galil ki se pwopriyete polis nasyonal la. Daprè yon atik ki pibliye nan kolòn jounal Le Nouvelliste, galil sila ki genyen kòm nimewo seri 431 009 15 ak 5 pwen 56 milimèt se ta zam palè nasyonal. Jounal la ale pi lwen pou raple aprè depa prezidan Michel Joseph Martelly, te gen yon envantè ki te fèt sou materyèl palè kote yo te remake gen 56 galil ki disparèt tankou zèklè. Enfòmasyon yo ta fè kwè galil lapolis jwenn nan men prezime bandi ki ta eplike nan masak Lasalin yo se ta yonn nan zam ki te disparèt yo. Antouka lapolis deja pwodui rapò li kote yo sijere pou mare kon krab 2 gwo palto nan pouvwa phtk a. Daprè yon sous nou ka fè konfyans, pakè Pòtoprens deja sezi de dosye a aprè l fin resevwa 3 rapò ki pote sinyati responsab dcpj yo espesyalman bak, Biwo zafè kriminèl. Kouwè l ye la a, li rete ak lajistis pou fè verite blayi yon fwa pou tout sou dosye Lasalin lan. Johnny Ferdinand, Caraibefm. Mèsi anpil Johnny Ferdinand. Konbyen galil ki pèdi? 56 se sa? 56?
Yo aprann mwen yo te pran youn, lapolis te sezi youn nan men Ti Je. Lè yo te fin, lè l te fin mouri a, donk yo te jwenn youn anwo a tou, e yo jwenn youn anba. Yo pa sezi nan men l, non. E si e ke di e mouri kite, epi yo menm yo pran? Sezi nan men ti je. Bon.
Ke avè yo pran 2 grenn la, yo jwenn yon 2 yon dezyèm grenn. Yon 2 grenn.
Men di rès yo nan. Moun latibonit yo pa jwenn nan men yo? Kontenè a yo pa jwenn ladan l? Non, poko.
Yo poko epi e banm wè banm wè nou aprann ke fòs lòd yo. Ki yon zam sa yo te fè pèdi menm? Pat konnen.
Yon yon kote yo pa wè yo? Yo pa wè yo. Yo disparèt. Yo fonn.
Yo fonn.
Galil.
Galil.
Konbyen katouch yo pran? Pat gon gang ki te gen non sa? Pat gen yon gang konsa? Pat gen yon gang Galil? Wi te gen yon.
E pa avèk zam sa yo li te fè gang nan? Oh. E li e gang yo vini aprè zam sa yo fin pèdi oubyen avan? M pa sonje.
Non gang sa la lontan. Sa la lontan. A Galil li fonksyone li menm? Bandi legal wi li la lontan.
Gen rezon. Non m pa konnen si se a Galil non. E gen konsa l rele?
Se non li. Men men pa gen egzit avèk yo. Mwen pran. Yo ka gen lòt nan men yo. Galil gen rezon pèdi nan eta sa. E banm wè.
E 3 bandi mouri. Se sa. Nan Delma 83. Se yè swa vè zòn minui. Daprè sa Ayiti 24 fè konnen. Yo di prezime malfasa yo tap sikile abò yon motosiklèt. e yo t ap tante kouri pou echape ak yon verifikasyon lapolis ap fè, wi, e lapolis jwenn, polisye yo gèlè jwenn, lage yo atè, gen yon zam Taurus yo jwenn an posesyon prezime bandi yo, donk 3 bwè dlo bouch yo yè swa daprè Ayiti 24. Nou prale pale avèk pòtpawòl. pnh la nan Nò peyi a, Pierre. Wi, se konsènan kout filè sa a lapolis nan Nò fè nan Lenbe kote yo pale de 50 moun yo arete. Moun sa yo ta fè pati de gang Anèl Jozèf lan ki t ap chèche pran lafuit. Avèk nou anliy enspektè Divizyen Sorèl ki se pòtpawòl polis la. Nan nò bonjou pòt pawòl ou andirèk avèk nou sou wi ou andirèk avèk nou sou kakaibèf. Ki lòt moun ki tap gade tou sa ki tap dewoule nan seyans lan anba nan sena repiblik la se te tèt chaje se te fay finalman palman ayisyen an retounen yon veritab gagè. Veritab gagè, kote kòk ap goumen, kote, m pa konn kòman yo rele kote bèf lan goumen yo non, e kote bèf ap goumen tou, sa vle di ou jeneralman w ap mande èske se de zòm deta ki la a, ki ap, ki reprezante w e k ap deside nan non w. Detan sa yo, Romanes Samedi, ou toujou se anvwaye espesyal m nan nivo palman ayisyen an, ou t ap gade a Denawè ou, kòman sa te ye, e fay ki t ap tire antre Valère Beauplan e senatè m kwè Jean Rigaud Bélizaire, Kato menm sal te rete poul rache pwen mikro a tout bouch e dye pi cheriben tèt chaje an ale nou romane sandy. Enben m panse se te se te yon batay se te yon gwo batay men ou konn tande yo di w nan kafou ou jennen se la w kenbe chwal chwal malen nèg opozisyon yo bare pouvwa yo kenbe yo la yo kenbe pouvwa a la n ap raple premye batay la nèg opozisyon yo t ap kraze cns lan kèlkeswa la sitiyasyon men lè yo vin soulve pwen de dwa sa yo jwenn kote pou yo bare nèg yo.
Paske nèg opozisyon yo ap plenyen pou komisyon sa vre lontan. Kòmsi règleman enteryè sena li di sa, li di fòk genyen 2 moun opozisyon ki nan komisyon yo, swa biwo a oubyen komisyon yo. Moun ki sanble nan opozisyon nan biwo a e te Salomon, senatè Salomon. Men Salomon pa nan yon opozisyon ouvèt, radikal jan nèg gwoup 4 yo ye a. Sa vle di kisa, kèlke pa nèg yo pa gen biwo. Yo pa gen manm nan biwo a. Ane pase yo sonje Ricard Pierre ki te kestè. E dezyèm bagay, yo pa genyen komisyon yo. Tèt chaje.
Beauplan te dirije komisyon afè etranjè. Kato te nan afè sosyal. Yo pran l bay Nawoun.
Kato te nan afè sosyal, yo ban l bay Wanick Pierre. Men Wanick Pierre m poko janm wè sa l regle anyen vre. M pa janm wè sa l regle vre. Epi te genyen Nenel Cassy ki te gen komisyon ekonomi ak finans. E Ricard Pierre li menm, li te manm biwo a. Men nèg yo toujou bezwen stil de gen de ministè se de ministè regalyen kòm se ministè kontwòl yo kote lajan plis bwase finans afè etranjè de bagay konsa se opozisyon le pli souvan ki genyen komisyon sa yo enben nèg yo pat gen anyen ane a yo pat gen anyen wap rap lòke toutan nèg yo ap plenyen pou bay komisyon sa enben lè yo rive la a. Nèg yo di sèt fwa si. Se prezidan komisyon yo kap pèmèt ou gen aksè avèk konferans dè prezidan. Donk yn fwa ke yo menm yo pa prezidan komisyon, yo paka patisipe nan konferans dè prezidan. Alòske se nan konferans dè prezidan tout desizyon yo pran. Se konferans dè prezidan ki fikse seyans yo, se konferans dè prezidan ki di nan tèl seyans men sou ki pwen nap debat. Ok enben nèg yo rive la yo di yo pa konnen premye bagay la Nenel Cassy k gate bagay la li poze yon kesyon li mande biwo a ki previzyon ki pwovizyon legal li gen pou l fè seyans lan le dimanch paske nòmalman regleman entèn paleman se madi mèkredi jedi ok kesyon seyans yo ta demen men isi nèg fè sa yo vle epi men kote bagay la pral gate Ricard anchene Kato kanpe. Boom la kanpe. Men kote nèg al bare pouvwa. Yo pran wi klo. Men lè yo pran wi klo, nèg yo gen sa pou mès isit wi. Yo genlè al ofri nèg yo ti bagay, al mande nèg yo kisa yo vle. Nan negosyasyon.
Kato pa, Kato te tou pa antre. Kato genlè te konn sa bagay la prale, li tou pa antre nan nan rankont lan. Li kite Beauplan, Ricard epi Nènèl ale nan rankont lan. Lè yo vini.

Epi tout moun sòti. Ok. Ou menm senatè yo se yo k anndan. Men sa k te fèt ya l pa t ui klo paske se nan biwo Kantav la yo t ale menm. Ok. Sa vle di tout senatè yo soti ale nan biwo Kantav. Kouman sa rele? Kouman rele sa yo menm? Bon e sispansyon yo te di. Ah sispansyon. Sispansyon seyans. Epi yo te di pou Djimmy li te fè dezèdtan. Yo poko janm tounen. Lè yo resi tounen, nèg yo genlè tounen sou menm bagay yo. Dayè m di w Kato pa t antre. Epi lòt nèg yo genlè pa satisfè. Yo di sa a, y ap kanpe la. Yo di y ap kanpe la. Yo kanpe sou pwen sa a. Yo kanpe sou pwen sa a. Yo di fòk yo nan konferans dè prezidan e seyans lan ap ranvwaye. Y ap redefini konferans dè prezidan an. Se lè sa yo menm y ap gen moun ki nan konferans, ki nan, ki prezidan komisyon yo. K ap konn ki sa yo pral deside.
Ki pral nan konferans dè prezidan pou yo refikse dat seyans lan kounye a. Nèg yo di konsa ke gen Belizè, n ap raple G-sep. G-sep, nèg yo di konsa pa gen pwoblèm y ap bay 2 komisyon.
Nèg yo di pa sa k enterese yo.
Wi, m tande.
M kwè yo te di y ap ba ou afè etranjè avèk kilti. Pandan y ap pale de afè etranjè a, e Nawoun Marcellus ki prezidan l? Nawoun menm sou kabann lopital Bènamil. Sou presyon gwoup 4 senatè opozisyon yo biwo Sena Repiblik la sispann seyans ratifikasyon premye minis nome a Jean Michel Lapin ak tout kabinè ministeryèl la ki te enkonplè. N ap raple sa genyen senatè opozisyon yo k ap egzije pou yo prezidan komisyon pèmanant yo, sa kapabilite yo patisipe nan konferans prezidan. Pou konnen kijan sitiyasyon dosye manm kabinè yo ye, plizyè palmantè t ap tante kalme sitiyasyon an men se te an ven. Senatè Gwoup 4 la te mete anbyans ak presyon pou fòse biwo a tande larezon epi kanpe seyans lan. Ann koute kòman anbyans lan te.

La parole est libre Senatè Latortue k ap pale, prezidan Cantave di l Senatè Latortue ou pa gen lapawòl Youri di la parole est libre sa vle di e pa moun k ap ba l pawòl e li k ap pale rele. Pa gen kesyon prezidan mosyon Nan fòk Ou konn sa m di yo Male si yo te ba senatè yo aksè pou yo asiste seyans la avèk zam Non moun t ap mouri anba.
Moun tap mouri, anpil moun tap mouri. Yeah, yeah, m pa ta imajine kòman sa tap ye. Wi men anpil moun tap mouri. Men tap gen bagay. Nap tounen sou li talè, gon twazyèm dife ki ta sanble pran anba lavil la. Banat Daniel, kote w ye, sa k pase konsa? Egzakteman Romanès Blaise, nou retounen, nou retwouve nou egzakteman nan Dos Simetiè de Port-au-Prince, nan debi nou kapab di Rue Monseigneur Gueyo, nan angle Riyèl Alèt e Rue Monseigneur Gueyo, Nan do, ebyen n kapab di nou ka di statis lokatè pou n pa di simetyè de Pòtoprens, si w ta monte ou prale Kafoufèy ebyen genyen yon depo, depo sa a ki gen ladan li televizyon e n kapab di aparèy elektwonik an swa e nou avèk pwopriyetè a toutalè nou pral pale ki pran dife depi yè swa men fò n di ke ponpye apèn fini la etèn dife sa a, ponpye apèn fini etèn dife a e nan ti pale n gen avèk sapè ponpye yo di yo menm pwoblèm yo genyen se ke dèfwa lè yo rele yo pou dife yo, yo pa genyen materyèl disponib. Se konkou y ap mande avèk lòt komin yo pou vin ba yo konkou, se sa k fè dèfwa diferan konn gentan fè dega. Nou avèk pwopriyetè ebyen bilding nan, nou pral eseye pale avè l byen rapid. Romanès, Bonjou madam, ou rele kòman? M rele Solange Hermine. Ok, sa se bilding pa w? Wi. Ok, di nou non, kisa w te gen anndan depo san w? M te gen televizyon, frijidè, Aparè è tout bagay men è kondsyone, pèpè, soulye tout bagay men. Ou pa sove anyen.
Anyen menm.
Depi a kilè dife sa ap pran? Dife a kòmanse a dezè di maten. Ok men la ponpye resi etèn li a kilè? Lè ponpye resi etèn li li de twa zè edmi. Pa gen dlo. E ponpye kafou a yo rele ki fè ke e ponpye a vin e resi rive lè l resi lè l vini an pa gen pa e m pa gen tan sove anyen.

Mwen vle pou w ka tounen bò kote l Blèz, ou konnen, pou evite kakofoni an, ok? Paske ou konnen enfòmasyon se li k priyorite nou, nou menm mega, se sa k fè fòs nou. N ap evite kakofoni an, nou kite lòt konfrè yo ap entèvyouwe li, men petèt n ap jwenn enfòmasyon an, l te mèt touswit apre n ap ba ou l pa yon tèks, mesaj, Blèz, Romanes, paske nou menm, priyorite nou se enfòme popilasyon an jan sa li menm li ye. N ap raple ankò yon fwa, e bann souliye pou moun yo Romanes, chak fwa fin gon teyat ki jwe, Ebyen anndan palman an toujou gon dife ki pran swa nan yon mache oubyen nan yon zòn diferan. N ap raple mache Kwabosal sa li te boule dènyèman tousuit apre ebyen n kapab di Jean Henry Céant li menm li te pèdi plas li nan tèt palm ee n kapab di primati a. Vwala Blaise Romanes, Malad Daniel nou nan lari Pòtoprens, nou pote sou plas si gen enfòmasyon n ap enfòme popilasyon paske devwa nou se sa. Mèsi anpil Banat Daniel 3 dife anba lavil la jisteman son bagay tèt chaje e nap tounen nan Jean Michel Lapin nap tounen nan Jean Michel Lapin men kite m di Blaise tout yè la tou katouch pa janm sispann chante anba a son veritab tèt chaje kòmsi lè w anba wap mande w kote w ye se kòmsi nèg k anndan an bon ou konnen son ekip chèf ki t anba sa vle di se de gwo nèg a gwo zam ki t anba a ou wè nèg a wi nèg k ap abrite yo kòmsi lè nèg ki gen zam nan ap abrite w wap mande w Ou menm ki pa gen anyen nan men w lan, ki pa gen mikwo nan men w, kòman sitiyasyon an ye? Men se vrèman deranjan, se vrèman tris, men m panse ke se de bagay si nèg ap fè peyi pou yo regade. Oubyen di si nèg isi ap fè m isi ap fè peyi, men malerezman selon anpil moun, anpil anpil moun, nèg isi se pòch yo wè, se fanmi yo wè, se fanmi yo wè, yo pa wè moun. ki vrèman k ap viv nan katye pòv yo, yo pa wè peyi a, e yo vwayaje yo wè kòman lòt peyi yo menm devlope, e m renmen ri nèg isi lè y ap pale Ayiti yo ta renmen wè Ayiti sou wout pou yo gade devlopman, se byen malere petèt anpil nan yo di mo devlopman men yo pa konn kisa vrèman dan la reyalite sa mo sa vle di. Prezidan Sena Repiblik la, Senatè Carl Murat Cantave ki pa ta ka ki pa t ka reziste devan presyon senatè opozisyon yo sispann seyans lan pou yon dat ki poko fikse, Ann atandan Asanble Senatè yo reyalize yon konferans prezidan espesyal pou rezoud pwoblèm nan, Senatè Latibonit lan ki tap tante avanse ak seyans lan jwenn obstak bò kote Senatè opozisyon yo. Li fè konnen yap rankontre kòlèg Senatè yo pou poze pwoblèm nan e rezoud li pandan l rekonèt revandikasyon Senatè opozisyon yo jis. Ann koute Senatè Carl Murat Cantave ki se prezidan Gran Kò a te nan mikwo kolaboratè nou Romanes Samedi. Je pense que la question des commissions sera la toile de fond de cette conférence des présidents élargie. C'est le Sénat, ce n'est pas moi. Donc c'est des collègues, c'est l'Assemblée, son Assemblée qui est là. M panse que question se pon question ki enterese yon premye chèf senatè Cantave parce que mwen m la pou m jere Assemblée a, pou m arbitre Assemblée a. E pi Assemblée a li pa fonksyonèl, li pa ka fonksyonèl, se devwa m pou ke mwen ranvwaye seyans pou nou chita ansanm, pou nou diskite de sa ki konsène nou, pou ke ansanm nou jwenn solisyon.

diskite yo e jwenn yon solisyon apwopriye avèk kriz k ap travèse nou laVODNE aktyèlman la. Mwa jij arbit, se eta lasanble ke l foudre an fèt poze la kesyon. E lè pa egzanp asanble a la, senatè yo vle pale, fòk yo di yo pale, fòk yo di eksprime yo paske la pawòl e terapetik. Lè gen yon moun gen bagay k ap travèse l, fò ou kite moun nan eksprime l pou l ka geri de sa k ap travese l la. Donk m kite tout senatè eksprime yo pandan ke mwen m rete, nèspa, dan le dwa. Mwen rete dan lè règleman, mwen rete dan la konstitisyon pou ke jisteman nou te konsilte lasanble pou ke asanble a te ka di egzakteman sa l panse. Paske yon gwoup dè 4 sou 29 senatè di ke men sa ke yo vle, ebyen nòmalman fò ke an asanble fò m konsilte rès 25 lòt senatè yo. Donk nou respekte pwosedi yo, mwen respekte règleman, mwen respekte sa konstitisyon di e e kòm klima a te entenab donk nou ranvwaye je dirè seyans la Pou ke antre nou nou ka diskite antre senatè e jwenn lè solisyon sa pwopoze. Majorite a tonbe devan minorite a. Sa peut arrive. La majorite n'a pas toujours raison. Senatè Carl Murat Cantave medam mesye se prezidan sena repiblik la ou wè Cantave pandan lap pale ya li prèske nan fen son gon klòch bò tèt li Kato ki te sezi klòch la li te sezi klòch la devan Cantave E avè li t ap anime anndan an, men lè tout bagay fini vre, li pot ko fè bay Kantav. Men tout lè l ap pote l vini, l ap sone l devan Kantav la pou Kantav ka wè. Ou konprann? Epi li jis bay Kantav klòch la, li di, Bon, kòm bagay la fini, avè l m t ap pran met ti animasyon mwen. Li remèt Kantav klòch la. Senatè Antonio Cheramy Don Kato, youn nan senatè opozisyon yo eksprime satisfaksyon l apre yo te mete prezidan sena repiblik la Carl Murat Cantave nan sitiyasyon difisil pou l te sispann seyans lan pou yo te kapab poze pwoblèm komisyon yo e yo menm y ap revandike depi lontan an. Senatè Lwès la ki montre l gen volonte pou l dirije Komisyon Afè Sosyal ak Travay Sena a, kritike le fèt se phtk avèk alye yo ki rafle tout komisyon yo, Senatè Ranntonio Cheramy Don Kato nan mikwo Radyo Mega. Peyi a an difikilte.
Enben jodi a si gon pouvwa, on gouvènman k ap monte, Nou menm kòm moun ki nan opozisyon, fòk je nou founi gade pyès moun sa yo, fòk nou ka patisipe nan konferans dè prezidan, e pou ou patisipe nan konferans dè prezidan, li klè fòk ou nan yon komisyon. Nou gen lontan tout moun tande n ap pale anpil pou bagay komisyon sa. Jodi a dimanch, mesye yo poup yo fon yo fon seyans dimanch, lè nou mande yo ki sa ki ba yo dwa, pase règleman enteryè an pa bay aksè a konferan a e e seyans dimanch, Yo di nou se an konferans dè prezidan. Ou pa ka fè on konferans dè prezidan avèk phtk sèlman. Ou dwe f'on konferans dè prezidan menm jan li di nan regleman enteryè an ki reflete konfigirasyon chak gwoup politik anndan sena a. Men poukisa ou pa vle opozisyon an patisipe? Nou menm se moun ki vote nou. Pèp la voye nou la. E jodi a mwen menm lè nou f'on pwen de dwa konsa. Ou pa kab fè vòt sou li kòm prezidan. Nou pa kab fè vòt sou li, nou gen pou n aplike l. Enben jodi an, tout moun konnen m pa konn tire kou sou moun, m pa konn rale zam sou moun, se avèk vye klòch mwen m itilize pou m regle afè m. Enben m rale klòch la e nou wè piblikman m sot remèt prezidan an klòch la apre syans lan fin leve. Anpil moun di pwoblèm komisyon an s on fo pwoblèm piske yo ban nou 2 komisyon. Yo gen dwa di s on fo pwoblèm. Yo gen dwa, tande, yo pa ka chwazi nan ki komisyon yo vle voye m. M gon komisyon ki se komisyon afè sosyal. Ouvriye yo ap soufri, moun kap travay yo ap soufri, yo pran komisyon yo fèmen l nan tiwa depi 1 an, li pa janm ka poze pwoblèm travayè yo. Salè minimòm jodi an, rapò pa ka fèt pou vòt fèt anndan sena a paske komisyon afè sosyal, ou ka ou ka imajine w Ayiti pèdi 41 milyon dola paske mesye yo ap mal jere pak karakòl, pa gon komisyon ki la pou veye pou bagay sa pat rive. Jodi a, m panse nou menm. Pèp la pat achte, mwen menm pèsonèlman m pat m pat m pat bay mil goud, se pa kòb m te bay. M pa gen pou m ap ni vann vòt pèp la ni negosye l avèk moun. Jodi a nou te vini la e nou asire nou ke seyans lan pa fèt, yo respekte prensip nou di a yo leve l e demen maten y ap vini yo pa respekte l, se menm bagay la yo pral vin. Yo pale de negosye, yo pa negosye avè nou, pale avè nou. Yo te mande nou si sa enterese nou pou yo ba nou pòs, nou di yo se pa afè pòs n ap regle. Mwen menm pèsonèlman, m pa t patisipe nan reyinyon an paske depi lè m te wè yo gen tandans a vin fè òf la, m retire kò m paske m konnen batay m ap mennen an, m ap batay pou defavorize, m ap batay pou moun pòv yo. Talè yo ka lage nenpòt ki vye pawòl, m di yo bagay pòs pa enterese m, men mwen vle je m founi pou m ap gade dosye minis yo, pou m ap gade. Kòman pwosesis yo fèt pase se pou sa pèp la voye m nan palman non depi yo fè konferans dè prezidan an yo banm komisyon afè sosyal epi kounya map vin ka patisipe nan konferans dè prezidan. Senatè Antonio Cheramy di Don Kato anpil moun ap poze kesyon pou mande kisa jèn inivèsitè nou yo ka aprann de mesye dam sa yo nan nivo sena e menm nan chanm depite a puiske sensèman jodi a la lontan m te konn swiv lè m te piti gen yon senatè k te di dan le tan Le Sénat de la République oubyen le Parlement se bastyon savo peyi a, se la dènye rès la kòm si sa sèvo peyi a li chita, men jodi a la gen anpil moun ki di palman an, palman sa a senkantyèm nan se yon pon senkantyèm de lawont selon anpil obsèvatè. Pou yon dezyèm fwa Senatè Narou Marcellus viktim yon yon malèz nan Sena Repiblik la nan moman te gen yon sispansyon seyans Senatè Nò a te santi l pa byen, sa ki ta pral pouse biwo Sena bay lòd pou transpòte l an ijans nan lopital Bernard Meuze kote l ap pran swen ka l merite. Prezidan Sena Repiblik la, Senatè Carl Murat Cantave ki di siy yo montre se yon avc, fè konnen nan moman sa lavi palmantè a pa an danje. Ann koute Senatè Carl Murat Cantave pou yon dènye fwa nan mikwo kolaboratè nou.

Antre kolèg pou nou wè kòman li ye e si gen de desizyon ki pou pran rapidman pou nou evakye l an tè etranjè, an Repiblik etranjè, nou pral pran desizyon sa yo. Nou te fè akonpanye l de yon senatè e de 2 medsen ki isi a k ap travay nan Sena a, de 2 enfimyè e w ap wè ke te gen yon anbilans ki te la toujou nan Sena a. Donk nou evakye l rapidman an urjans o nivo de lopital Bername. Donk on va s'enquerer maintenant de sa situation au niveau de l'hôpital Bername. Se sa nou fè maintenant. Prezidan Sena Repiblik la Carl Murat Cantave, medam, mesye, kite nou raple nan yon tèks li pibliye sou paj Facebook li, Senatè Nawood Marcellus fè konnen pli de pè ke de mal, l ap pran swen lopital, eta sante l pa an danje, kidonk li stab, li pa grav e l pwomèt tou pou l tounen avan lontan pou l kapab vin kontinye fè travay li. Senatè Nò Nawood Marcellus.
Ou sonje ke.
Genlè pa ka pran presyon pa l nan. Ou sonje lè m vini yon lè m te nan boukante lapawòl avèk Ismaël m di jan m wè Nahoud nan l poko gaya. Wi ou te jodi ou te di sa yon lè. Ou sonje m te di sa?
M te di Nahoud m ap gade la a li poko gaya. Alòske se nan peryòd sispansyon de seyans yo. Lè sispansyon de seyans lan te gen yon ti ale vini. Sa vle di potko gen twòp bagay swa pou Nahoud ta nève oubyen l ta pale pou tansyon l ta monte l de bagay konsa. Ou wè Nahoud m te gen pwoblèm nan. Sa vle di si se te nan dezyèm lè nèg yo tounen. Ou te ka di se tansyon an se pol bagay li pale men ou wè Nawoun poko bon m te di sa li kontinye oubyen yo ta e pou l ta fè yo deplase palman pou li si e palman k pwoblèm nan ke l fè yo retire l paman anba a mete l lòt kote l kapab sinon nou riske pèdi Nawoun ou konprann nou riske pèdi Nawoun wi byensi nou riske pèdi Nawoun li gen mwayen pou l gade si l ka pran ankò non lè mwayen pa pitil non non tiko on lè w ap pou on bagay ou p ap gen t al lopital menm. Ou konprann? Se pou tèt sa tou tan map di, ke yo mete lopital nan peyi an, yo pap k ret al etranje. Nèg isi pa k mete lopital isi pou sa. An tou ka, nap gade. Jan n di l, Senatè Nawoun Marcellus, li ekri sou paj Facebook li, petèt lè lè eta sante l fin stab, Yo gen 6 fanm nan yon kamyon jedi pase a, pi fò nan moun sa yo te soti nan Petite Rivière, de Latibonite ak Marchand Dessalines, daprè eksplikasyon otorite polisyè yo. Responsab komisarya nan Nò a, Sorel Duvizyen, li menm li fè konnen. Te genyen yon zam avèk plizyè katouch anndan kamyon sila. Pandan pòtvwa pnh la pa ekate posiblite pou mesyedam sa yo ta fè pati gang Anèl Jozèf ap dirije a, ann koute Sorel Divizyen l te nan mikwo kolaboratè nou Gino Duvène depi Kap-Ayisyen. Polis nasyonal la nan nò peyi Dayiti nan okazyon yon tchèkpwent te pwosede a entèpelasyon 53 endividi, pami yo. Te gen 6 fanm. Yo tout te nan yon gwo kamyon de tip konntenè. Yo te pwosede a entèpelasyon sa yo se swit a ransèyman ke Selil Enfòmasyon Polis la nan Nò te genyen. Kiyès endividi sa yo te ye? Yo. Tout te soti Marchand Dessalines ak Petite Rivière de l'Artibonite. Yo pa t ka idantifye ki kote egzakteman ke yo prale. Ni tou, pa t gen posiblite pou yo te byen idantifye yo. Gen nan yo tanto yo di yo pral an Repiblik Dominikèn, tanto yo pral Ferye, tanto yo pral Wanament. Sa ki te kòmanse lese plane anpil dout. Pandan ke. Polisye yo tap fè yon tchèkwè, sa yo rele fouy la, ebyen yo te twouve dè endis konkòdan ke endividi sa yo ta twouve yo nan yon gwo rezo de malfetè e ke yo tap aranje yo pou yo pran lafuit. Kisa endis sa yo te ye? Ki bagay yo te jwenn nan men endividi sa yo? Yo te jwenn. nan men yo, nan pòch yo, dizon mye, dè papye ki gen dè non ki trè sisèptib. Pou nou pa antrave pwogrè ankèt la, près la pèmèt nou pa revele tout non sa yo ke envèstigatè yo te kòmanse jwenn nan ti papye ki te nan pòch endividi sa yo. Toutfwa, nou pran. Li sèten pou ke nou site pami moun ke yo ap rande yo, non le nome Kakout, Evens e Yous. Non ke yo jwenn nan pòch mesye sa yo. Nou di w ankò pou pa antrave pwogrè ankèt la, pèmèt nou pa site tout non ke yo jwenn nan papye ki te nan pòch mesye sa yo. Gen otorite pami non sa? Non, nou sèlman di ou bwa non sa yo. Nou te jwenn tou 2 nimewo de telefòn, yon pistolè de kalib 45 ak 29 katouch ou ap gade la a. Katouch sa yo, yo te anndan yon bwat yo konn mete poud bebe. Men bwat la, paske nou wè li klè ou non. Nou te jwenn, nou redi l ankò, 45 katouch, non, non, e, e, nou jwenn yon pistolè de kalib 45, padon, e 29 katouch ki te anndan bwat sa a ke yo konn mete poud bebe. Imedyatman, nou te jwenn tou yon pistolè sou fòm de bra, yon, yon, ok, kòm nou wè l la, ok, se sa ke yo te jwenn.
Wap koute radyo mega gwo radyo a li fè 6 zè. Nap kite depatman nò peyi a poun retounen nan depatman lwès poun kontinye avèk dosye politik. Pòt pawòl òganizasyon kap lite a Daniel Siriac fè konnen estrikti politik li.